Nou retounen pi rèd pou yon lòt videyo sa se team family WJB baby. Sa kap fèt guys nou espere ke nou anfòm se zanmi paw Eval Team. Se zanmi paw Wilio ki tounen lakay ou avèk yon nouvo videyo guys nou videyo nou pote pou nou jodi a son videyo kesyon repons men anvan n kòmanse videyo a nap remèsye chak grenn abòne ki sou paj lan ki toujou ap sipòte nou chak grenn E ansyen yo sitou ansyen yo ki toujou la ki pa janm lage nou e chak grenn nouvo abòne yo. Nap mande ou menm ki sou paj lan kontinye pataje videyo, kontinye like e kòmante e toujou mande nou ki videyo ou ta renmen nou pote pou ou. Nou se 2 ti jèn kap fè efò ki vle pote kèk bagay pou nou sou rezo rezo sosyo yo pami lè nap gade tout sa lòt moun yo ap fè nou menm nou pote yon bagay pozitif E kote nap fè bèl ti video pou nou. Se poutèt sa nap mande nou pou nou sipòte nou pou ede nou avanse guys ok.
Yep video jodi an se yon kesyon oze repons oze li. Donk m pral poze sa e premye pati video a. M pral poze M al poze de kesyon, de kesyon ki oze, li menm l ap ban m repons ki oze. Apre sa dezyèm pati an, Bi gen pou l poze m kesyon, mwen menm pou m reponn li. Ok guys, n ap pran le swen pou nou remèsye chak grenn abone nou yo e menm jan Bi di an, mèsi ansanm avè tout nouvo abone nou yo e mèsi anpoko avè tout ansyen abone nou yo. Ou menm ki fèk vini sou chanèl la oubyen ki fèk wè videyo nou yo, ki poko abòne mwen swete ke video sa va youn nan video ki va pèmèt ou abòne e ki va pèmèt ou kontinye al regade rès video yo nou pral kòmanse nan video wa ok. Baby anvan ou kòmanse sou gen yon bèl konzè thank you gras a ou menm sou gen yon cute konzè ou bèl anpil cheri thank you baby
premye kesyon an. Li di. M pa konn rep m pat konn kesyon yo non guys. M tande kesyon oze repons oze. Kounye a m nan pi lwen ke zye guys. Pi lwen ke zye pi lwen ke zye. Kesyon oze repons oze. Rigolo. Premye kesyon bebe. Ok n ap pati. Kisa ki te pouse w renmen avè m? Waww.
Eee Kisa ki te pouse m renmen ansanm avèk ou? Humm si m ta pran pou m reponn kesyon sa a, la ap mande anpil guys. M ap pale anpil. Men m ap ba yon brèf, yon sèl. M te, sa k te fè m pouse, te pouse m pale ansanm avèk li e pouse m tou mande l renmen. Se sajès li gen lakay li. Premye fwa m te wè l la, li pa t yon moun ki te parèt bwit sou mwen, malgre mwen menm m pa t parèt bwit sou li tou, nou te rankontre trè senp. Men, lè mwen vin ap pale ansanm avèk li, gen moun malgre yo fè kwè yo te ka, ou abòde yo, yo te ka reponn ou nan yon fason bwit, Men Dominique pa t konsa, l te pale avè m jantiman e sa te pouse m ale pi lwen ke yon kout amitye, yon amitye, m te vle ale pi lwen ansanm avèk li. E jounen jodi a, mwen ansanm avèk li.
Ok. Kisa w pa renmen nan mwen? Tankou m te ka di w atitid mwen, kisa w pa renmen nan mwen? Sa m pa renmen nan li, Li tande digues. Tande di anpil, anpil, anpil, anpil, anpil, tankou matches, anpil, anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. Tankou lè m di w sa, li tande l. Tankou lè m di, li pa tande l di non. Tankou li gwo, li gen yon mès lakay li. Pou sa m p ap kache l paske m toujou di sa. M toujou di l. Tankou m ka di, a bebe pa fè tèl bagay. Men, Li ti aske fok li fel guys. Fok li fel li fel e lel pran echek la di a ou te dim sa men m pa renmen m pa renmen le map fon bagay pou moun dim non pa fel fok m fel li goumen li di l pa renmen pran echek li pa renmen moutre l enkapab nan sa yon moun di l enkapab pou l just tande moun nèt ou l pa eseye. Li konn eseye fè l, si l pran echèk li fè, li pran echèk, si l reyisi tou l reyisi. Bon, e poutèt sa m pa twò, e sa m pa twò renmen lakay li. Ki dezyèm bagay ou pa renmen? E yon sèl ou te mande. Dè bagay, ki dezyèm bagay ou pa renmen? E, dezyèm bagay m pa renmen lakay li, ki sa? Li pale anpil, li pale anpil, anpil, anpil. Nenpòt ti bagay li pale anpil. Malgre se li kanto lap pale anpil. Fi yo pale anpil vre konsa tou. Non fi pale anpil men pa parey ou. Ok ki pati nan kòm ou pi renmen.
Humm sa Mwen renmen zye w.
Nou renmen zye m tou guys. Ok.

Non m pa renmen fòm tèt mwen fòm tèt mwen m pa renmen paske bouda tèt mwen gwo yon mod cheve pa pouse la nan koum li pouse mwen alò lèm kite cheve m bouda tèt mwen ap mal parèt se sa se sa se li m plis pa renmen men aprè sa m pa di anyen ok si w ta gen m pa renmen bouch
ou ok kisa w pa renmen moun fè w antouraj ou zanmi w moun kap viv avè w mwen menm Kisa w pa renmen yon moun fè w? Humm kisa m pa renmen moun fè m? M pa renmen lè moun, m pa renmen mwen menm boo mwen m son moun ki senp m pa renmen lè moun tankou fè m yon ba e tankou ap fè m ou zanmi ansanm avè m etou wap kòman m ta di sa?

Si m ta gen pou m tounen nan le pase, kisa m t ap ogmante? M t ap wè si m a ogmante sajès mwen. Menm si m pa gen anpil, men m ta vle ogmante l. E kisa m t ap chanje?
M t ap chanje, mèt di, pase mwen menm gen yon karaktè lakay mwen tankou. M nève fasil, se sa m t ap chèche plis. Tankou lè, tankou depi moun nan fè m yon bagay, m ka m ap nève fasil, m ka di nenpòt bagay. Menm si m saj, men depi yo fè m nève, m pa ka kontwole
nève m ditou. M ap di nenpòt bagay. Sa m t ap chèche lakay mwen. Si w ap viv ak moun ki vòlè, ipokrit, trèt, asasen, kadejakè, pou w retire 2 nan moun sa yo ke w p ap viv avè yo, ki 2 w t ap retire?
Vòlè, raketè, ipokrit, asasen, trèt, kadejakè, w ap retire 2 nan moun sa yo, ou p ap viv avè yo? Ipokrit an m t ap pito retire l. M te ka pran yon lòt M t ap pran trèt la Si w t ap mande m yon twazyèm m t ap pran kadejakè a Menm si lòt moun yo ap aplike yon Gen de metòd Yon metòd y ap aplike a se yon metòd ki òlalwa Men gen de fwa se sitou Ayiti se se petèt sitiyasyon peyi a k fè y ap aji konsa Gen nan peyi w ye nèg nan p ap nèg lan p ap kidnape w konsa Tankou jan sa ap pase ayiti a nèg lan pap vòlè a fò konsa janl ap pase ayiti a m pito di se se sitiyasyon peyi a met yi de seri de moun nan jan yap fonksyone a men gen de moun lè yon moun pran li pran lespril li fè kadejak sa son son move bagay paske se nan panse w se panse w pansel e ou fèl menm si w panse pou vòlè w panse pou fè kidnapin Men gade jak mwen te ka panc ou te ka reflechi ou koz a on fanm ou gen mad ou gen ou gen fanm lan lè w anvi fè sèks ou fèl avèl ou pat oblije al fwe kadejak sou sa m tap retirel Polis ou chwazi, trèt la, ipokrit la. Trèt ipokrit sa pase m di w sa pase ou pa ka fonksyone yon moun epi tou nan fè de kou ipokrit ansanm avè w oubyen nan fè de kou trèt ansanm avè w ou ka fonksyone a moun lan epi tou moun lan ba w kou nan do ou ka zanmi moun lan moun lan trèt ou. Sa ou oblije mefye w. Dèfwa e sa. Dèfwa gon yon ekrivin ki di konsa, Senyè moutre m, moutre m zanmi m, zanmi m, ede m pou m konnen zanmi m ki trèt yo, e paske enmi m yo m konnen yo deja. Donk ou ka konn kiyès ki enmi w, men zanmi k ap trèt ou a ou pa konnen. Sa vle di, ou plis ka mefye w de yon zanmi lè l fè yon bagay ki trèt, ki ipokrit.

ki nòmalman kòman m ta di sa ki ki solo paske mwen depi lè m Ayiti m toujou pou kont mwen m gen zanmi men dèfwa se pa tout lè m ansanm avèk zanmi dèfwa m pou kont mwen m ret lakay mwen m kouche m dòmi m nan telefòn apresa m kouche m manje m bwè m dòmi m leve m soti si m ap soti m soti on jou konsa m ka pase pa twò bay moun bò. M pa bay moun baw pou yo ta kritikem. Ok m prop dim kiyes nan bagay sa yo ki rive sou vòlè kadejakè kriminel ipokrit trèt ki mo sa yo ki rive sou salòp.
Koman ki rive sou mwen. Ki rive sou ke si yon moun ta diw li ki ap fwasew ki ap fèw mal.
Tout. Tout rive sou ou? Tout nòmalman depi m pa sa ou di m sa l ap rive l ap fè efè sou mwen. Ok.
Nòmalman. Ki kritik yo bay sou relasyon nou an ki rive sou ou? Pa egzanp, o madanm ou jete pitit, madanm ou bouzen. Ki de kritik sa yo? Ki yon egzanp m ba ou konsa. Ki kritik yo bay?

8 mwa viv ansanm men nou gen 5 ansanm donk pandan 8 mwa sa nap viv ansanm nan kisa w renmen lakay mwen e kijan w renmen lèm trete w.
E kisa mwen renmen lakay ou? Wi tankou fason fason ye fason trete w. Mwen renmen jan w banm afeksyon paske ou son moun ou sansib pou mwen ou banm anpil afeksyon e E m renmen tou lè ou lè ou lè m sot travay pou w ap akeyi m jou w ap akeyi m pou w pa menm fè yon minit san m pa gen san san m pa la al benyen oubyen pou m manje anvan sa m renmen sa lakay ou paske ou pa renmen lè m sot travay pou m rete pou m pa p manje pou m nan telefòn oubyen m pa al benyen menm si m ta vle al fè yon de twa jip

Ki pi gwo pwojè ou genyen pou relasyon nou an?
Pi gwo pwojè nou genyen pou relasyon an, se se wè nou mouri, m pa di mouri ansanm, men vyeyi ansanm. Èske nou kapab mouri ansanm? Men pi bèl, pi gwo pwojè a se wè nou vyeyi ansanm. Lè m di m mete sa, se paske mwen konnen m gen anpil pwojè, se reyisi ansanm ansanm avèk ou, fè anpil eksplwa ansanm avèk ou. Men pi gwo, pi gwo pwojè, pi gwo, bon sa m mèt di sa se yon rèv, men pi gwo pwojè a se wè nou reyisi ansanm. Ok, bon m met sa, lòt lan se yon rèv li ye. Rèv lan se. Ou wè m vyeyi ansanm avè w. Ok. E
kijan ou wè vi nou nan 5 an?
Bon, nan 5 an, nòmalman, kesyon sa son kesyon imajinè, vè se nòmalman ou pa konn fiti.
Nou fè anpil Nou fè Nou fè anpil plan Nou gen 5 an Nou pral gen 6 an Donk Nan 5 an ankò ki jan w wè vi nou Ok m konnen Men son jan m di w lan son kesyon imajinè li ye Nòmalman mwen m pa konnen M wè jodi a m pa konn ki jan demen ap ye Ou wè jodi a ou pa konn ki jan demen ap ye Se vre nou imajine Mwen imajine nan 5 an m wè e mwen mwen menm ansanm avèk ou ki gen pitit nou ansanm ki ki gen bèl kay nou k ap viv ki p ap viv jan n ap viv lan k ap viv pi konpò ki pi konfòtab ke sa m wè nan senkan nou ka fè zèv ak tout moun ki nan bezwen. nan 5 an mwen mwen menm avèw ki ka al vizite nenpòt peyi ke nou vle m wè tout sa yo men se jòs imajine m imajine yo m fè pwojè yo men nan 5 an ankò m pa ka di m pa ka konfime tout sa m tout sa m tout pwojè yo guys fòk a konprann mwen paske se imajine m imajine yo Menm jan. Men se sa m imajine guys. Tout sa m sot di yo.
Ki laj ou? A ki laj ou ta renmen fè fè pitit? Ki jan w ta renmen pitit ou ye?
Guys. Nou rete 3 kestyon guys. Kesyon sa yo oze, repons lan oze. Laj lan. Ese se fanatik yo bezwen konnen men se pou sa ou poze kesyon sa vle ou konnen deja lajan se
Pa bay manti. 27 ans ok e.
M gen 26 ans Val gen 27 ans. Val gen 27 ans ou wèm parèt m pa konnen si ou wèm parèt granmoun oubyen timoun guys men se konsa ok e.

Non an poko wèl paske li son non bray chita ap pale ansanm avèw mpaka dil konsa menm si ou toujou ap bay de seri de non ki ap pran la rive ki rive byen lwen mpa renmen yo mtoujou diw mpa renmen yo men sa kesyon sa mpoko ka reponn li paske mpoko ka di ki non mta bay pitit mwen paske plen bèl non nan 2 zan ankò ap gen bèl nouvo non ki antre e gen non wap bay timoun ou kap fèl sanble yon granmoun Pa ta renmen sa. Fòk ti non on jèn. Depi m di ti moun nan tèl non pou wè son ti moun. Antouka guys nap panse sou sa nou poko gen repons sa.
Kijan w wè vi w sou rezo sosyo a?
Nòmalman, kòman m wè vi m sou rezo sosyo a? Rezo sosyo se yon bagay ki ki fè anpil moun konnen w men konsa tou ki ka ki ki ka ki ka kòman m ta di sa Detwi w. detwi w, ki ka detwi karaktè w, ki ka detwi w, pa fòseman karaktè w men ki ka detwi w, li ka fè anpil moun konnen w men li ka detwi w anpil. Humm mwen menm fòseman m wè on lè map gen anpil fan sou sou rezo a kote anpil moun ap swiv nou e sa m swete se sa m swete men se sa k fè map fè anpil efò tou pou pou m pa pou m pa pou m pa pinn lage sou li pou si pou on jou pou yo pa ta jwenn kritik sou mwen pou yo pou yo ta detwi m atravè l. Men pa bliye ke kritik ke kritik la pozitif ke negatif l ap pèmèt ou avanse. Èske ou pè kritik?
Non, nòmalman pa pè kritik. M pa pè kritik paske dèfwa kritik fè w avanse men nòmalman. Ou oblije, m di w m oblije fè de bagay ki ka, ki, ki ap, ki p ap koze yo kritike m pi devan. E sa fè m di w sa. Non, men pa bliye kèlkeswa sa w ta fè, y ap, w ap toujou jwenn kritik lan. Kritik lan la. M konnen kritik la la, men. Bon m ok m konnen kritik lan la. M pap m lè m di w sa m pa pral pran atann ke m fè yon videyo kote m ansanm m fè videyo sa ansanm avè w kote nou fè yon e yon erè epi tou yon moun ap kritike oubyen yon videyo a pou 50 pousan moun li bon pou sen pou 50 pousan moun oubyen 20 pousan moun li pa bon moun sa yo chwazi kritike m pa pral m pa pral m pa pral e Mpa pral li kite sa detwim pase nan tout sa w fè nan lavi a wap toujou jwenn moun kap kritike w ak moun kap renmen w jan yo toujou di a lavi a gen plis li gen mwens li gen sesi gen selòt bon sa vle di kote k gen pozitif gen negatif se menm
non sa bon sa sa pa menm pase. M konnen m genyen l. Sa pa nwi m. E se sa k fè m di w m men m pa pral kite yon tankou m fè yon bagay ki fòseman se tout moun se kritik lan y ap ban mwen. Tankou m pa jwenn kote pozitif lan, tout moun se negatif lan y ap pwojte de mwen. M pa pral kite m ap fè efò pou sa pa rive. Men si m fè yon bagay se enpe moun k ap kritike m, enpe moun ki renmen m. Mpagen pou m fache pou sa. Ok. La a se pa madanm ou k ap poze w kesyon. La a se yon prezantatris k ap poze w kesyon. Ok, prezantatris Julie.
E, èske sa poko rive ou poko wè gason, gason poko koze avè w?
Non, sa poko rive. Èske ou menm ou poko janm gen. Non, sa pa nan lide m.

Pizanlye ou ap tou pote yon konsèy pou sa ok donk kijan ou wè pa egzanp ke ok ou nan yon relasyon pa vre si o ka ou relasyon sa li ta vin parèt tankou yon relasyon kap fòse w li pa egzanp ou konnen nan moman sa la gen krèy Gen krèy, gen gen gen sèks anal, ok. Donk gen tou kote wap jwenn fi oubyen gason, fi ap vin ofri w dè òf, ou son bèl ti gason, donk fi ap vin ofri w dè òf, epi madanm ou tou kapab jwenn dè òf tou, kijan w kapab, kijan wap jere sitiyasyon sa? E wap tou pote yon konsèy. Bon nòmalman, Kesyon sa a se yon kesyon Mwen m ap pote, m ap fin reponn li, m ap pote yon konsèy men sa pa vle di moun k ap gade m yo pral suiv ke repons m pote, konsèy m pote a alalèt. Nòmalman,
nòmalman.
Kote ou nan relasyon ansanm avèk yon moun ou di moun nan ou renmen moun nan ou renmen moun nan si ou pa sou fake avèk moun nan menm si ou ta jwenn de òf ou oblije sensè ansanm avèk moun sa ou pa oblije ou pa oblije e sede tankou lè m di sede paske ou pa oblije tan yo fè w òf lan epi tou pou tante pou ale pou ale pou kite madanm ou oubyen ou al twonpe l pou sa ou pa oblije fè l konsa bon e si w ta fè l se madanm ou k voye tante w bon ou pèdi. Sa ka rive, se moun ki avè w lan ki anvi wè si w renmen l vre, li vle gade pou tou tante book ou ale. Men nòmalman, si w renmen moun lan ou pa sou blòf avè l, menm si w ta jwenn tout òf sa yo, menm si moun lan te ka bò w tout sa, te ka ofri w tout sa l genyen, tout sa ou bezwen tou, ou pa dwe fè l. Pase nòmalman ou wè jodi ou pa konn demen ou ka ap ou ka wè madanm ou ou poko ka rive ansanm avèk li men jou pou rive ansanm avèk li a wap reyisi lavi ou e wa wa wè tout sa w te anvi genyen nan yon klen dèy yo wap genyen yo san w pa san w pa san w pa vann diyite w paske nòmalman karaktè w diyite w ou pa ka achte sa imedyatman w fin fin fè sa ou fin vann diyite w fin vann li pou yon Kou w di, Vag lavi te egzanp, bagay m pa fin sonje, ou fin vann diyite w pou yon grenn tenis, pou yon grenn, yon grenn bagay kèlkonk, yon byen materyèl, e apre pou w wè ou menm ou pa ka, ou pa ka, ou pa ka fonksyone alèz, ou gen yon sikatris, ou gen yon, ou gen yon bagay k ap travèse nan lespri w ki toujou ap domine w. La li pa bon. Pito w viv avèk sa w genyen, ou viv konfòtableman, Men ou pa ou pa kite byen materyèl fò w vann ti ito ok.
Ok Bon ok donk m remèsye w paske ou te pran le swen pou w te reponn ansanm avèk kesyon yo m te kontan resevwa w sou plato mwen sou plato Willy and Julie family Donk m te kontan resevwa ou sou plato a. W ap kite yon ti mo pou fanatik ou yo, men anvan tou, n ap, m ap pwofite pou m remèsye chak grenn moun ki te fè m kado ti kal tan nan tan w pou te gade videyo sa. Donk nou espere ke videyo sa va rive sou ou, nou espere ke videyo sa va youn nan videyo ki va pèmèt ou abòne. An pa bliye, pataje videyo yo, lage yon kòmantè silvouplè. Ke kòmantè nou negatif ke l pozitif nap tann li paske kòmantè nou yo vrèman enpòtan, se kòmantè nou yo ki pral di nou pa ki mwayen ki jan nou kapab avanse ansanm avèk chanèl la ok guys so pa bliye abòne like kòmante nap kite plato a pou Wilio kapab fini ansanm avèk videyo a.
Ok guys e jodia m te sou plato Pou Willy and Julie Family e kote nou tap fè yon ti kesyon repons e se te yon bon bagay. Map remèsye nou chak grenn abòne ki sou paj lan ki toujou ap sipòte nou menm si nou pa anpil men ki toujou pran le swen pou gade videyo. Nou di w mèsi avèk ou menm. E n ap mande w ou menm ki konn gade ki pa abòne n ap mande w pou w abòne. E ou menm ki gen yon zanmi w tou ou ka toujou poste sa ou ka toujou poste videyo a nan stati w pou w envite yon zanmi w vin gade kèk konsèy nou pote pou ou. Ok guys Nou toujou la n ap pote bon bagay pou nou kote Willy and Judy ap pote bon bagay prank e kesyon repons Challenge anpil bèl ri anpil bèl video nou toujou lage yo se vre nou pa yo bèl nou pa jwenn nou pa jwenn ankourajman men avèk ou menm nap ankou wap ankouraje nou plis si wap ede nou pataje video ok guys nou renmen nou anpil e nap mande ou pou sa nou diw lan pou ou Abòne abòne kòmante like paske kòmantè nou yo vrèman vrèman enpòtan se sèl fason sa ou kapab sipòte nou ok guys pataj nou yo abòne nou yo enpòtan. Kòmantè nou yo enpòtan anpil pou nou. Bye guys Parti 2 an m panse ke lap vini nan semèn nan la. Nou gen de nouvo pwojè pou nou guys nap prepare pou nou ke nap jwenn prèske chak 2 jou oubyen 3 jou nan semèn nan donk de nouvèl pwojè ki vrèman bèl donk san ankourajman ou san like ou yo san kòmantè ou yo nou pap kapab nou pap ka bay pou nou pap ka bay tit pwojè a men se yon bèl ti pwojè lè w wè nap kòmanse fè videyo lage wap di a waw nou renmen pwoj nou renmen ti pwojè sa kote nap pote yon grenn vide nap pote yon grenn videyo chak 3 jou lendi mèkredi vandredi e nan wikèn nap pote prank challenge oswa lòt Bel video ok guys nou renmen nou anpil nap wè nan yon lot video guys ok guys bye.